yon espas kote ou kapab lwe chèz, ou kapab achte pwodui kosmetik, konsa tou ou kapab fè cheve w, fè zong ou, li chita nan Mirama Parkway 6043. Ti koze sou òganizasyon, li jwenn sipò de Wavtec, Wavtec Salon, Wavtec Salon se yon.

Piblik di Sidès Jakmèl, IPSEJ anonse avèk tout elèv e tout moun ki sot nan bakaloreya ane sa e lòt moun ki sot nan ki fè bakaloreya deja oubyen fè inivèsite deja ki ta renmen fè yon lòt inivèsite, enskripsyon ap kòmanse apati de premye out pou fini 30 septanb. Nan IPSEJ, ou kapab enskri nan Fakilte dè Syans Agwonomik, Syans de Ledikasyon, Otelri e Tourism, Jesyon, e administrasyon. IPSEJ se yon inivèsite piblik ki ofri de fòmasyon de kalite e lè w nan IPSEJ staj ou garanti. E ti koze sou òganizasyon jwenn sipò Sajman Lai de Vinci, Doktè Maslin Lesial, Bètran Wozny, li jwenn sipò de Mirèy Jan Batis, li jwenn sipò tout moun nan tout 10 depateman nan peyi Dayiti espesyalman avèk tout ansyen e nouvo etidyan m yo ki toujou rete atache avè m, tout zanmi m, tout moun Benè, tout moun nan Sidès, Lwès, moun Latibonit, moun Plato Santral, moun nan Nò, Nòdès, Nòdwès, moun Nip ak Grandans, nou di yon gran mèsi e tout moun nan dyaspora, tout moun Etazini, Brezil, Kanada, Frans, Meksik, Repiblik Dominikèn ki toujou rete branche avèk Ti Koze sou òganizasyon. Avan nou kòmanse avèk 3 pwen ke nou pral wè jodi a, n ap fè yon ti rapèl sou sa n te di nan samdi pase nan ti koze sou òganizasyon. Nou te mete aksan anpil sou kaye anrejistreman pèsonèl. Tout enstitisyon, ke l te yon lekòl, ke l te yon òganizasyon, Ou dwe gen yon kaye kote ou anrejistre de enfòmasyon pèsonèl sou moun ki anndan òganizasyon. Youn nan enfòmasyon enpòtant ke ou sipoze anrejistre ke nou konnen se dat de nesans moun ki fè pati de òganizasyon. Poukisa, menm lè w pa fè de fèt endividyèl, men chak mwa ou kapab mande moun sa yo kanpe, ou bat yon ti bravo pou yo anndan òganizasyon an? Paske gon fwa m t ap li yon liv, nan liv la li di gen de moun depi lè yo fèt yo pa janm jwenn moun di yo bon anivèsè. Lè kowòdonatè òganizasyon oubyen sekretè jeneral òganizasyon oubyen responsab kominikasyon oubyen pòtpawòl nan òganizasyon oubyen responsab resouzimèn nan enstitisyon an, Di moun nan yon bon anivèsè, sa se yon gwo bagay ki lye. Konsa nou kapab fè anndan òganizasyon yo, nou kapab fè yo nan lekòl yo, nou kapab fè l nan peristil yo. Nou kapab mande pou n jodi a n ap bat yon kout tanbou pou manb ki fèt nan mwad jen, manb ki fèt nan mwa jiyè. Konsa nou kapab nan legliz la, nou kapab mande moun sa yo kanpe, nou kapab priye pou yo. Se de bagay ki ekstrèmeman Enpòtan. Kaye anrejistreman an si posib, ou kapab note jan n te di a konbyen pitit moun nan genyen, ki aktivite ke l fè, ok, èske moun nan marye oubyen èske l selibatè, èske l ap viv nan plasaj, ki jan di mwens eta matrimonyal moun nan, sètadi èske s on moun ki marye, èske s on moun ki nan plasaj, èske l s on moun ki toujou rete selibatè, eksetera. E ou kapab gen de enfòmasyon. Sou, e, lòt aktivite moun nan fè, ki metye moun nan, ki pwofesyon l, eksetera. Paske sa ka rive ou gen dwa jwenn yon djòb pou yon moun nan òganizasyon an, men lè w te konnen ou gen tèl moun ki fè tèl ou tèl aktivite, ou kapab fè apèl avè l. E lòt bagay ou kapab anrejistre se, gwoup sangen moun nan, ki maladi moun nan fè, ki sa l alèji avè l, eksetera. Sètadi sa se de bagay ekstrèmman enpòtan, de ti detay tou piti. men ki kapab itil òganizasyon. Ebyen, pwen n ap trete jodi a, nou pral reponn 2 kesyon, 2 kesyon, 2 kesyon pètinant ke agon, youn se agonòm Lepsy Jean Charles ki te poze l, li te mande eske se yon òganizasyon gen tout dokiman l, sa sa vle di òganizasyon li fin ranfòse. Eske gen òganizasyon

de la zòn fòk òganizasyon an fèl etc. Men kounya la òganizasyon an gen dwa gen tout bagay sa yo òganizasyon an pa ranfòse. Òganizasyon an pou l ranfòse fòk li kontinye ap fè aktivite, fòk li kontinye ap fè fòmasyon pou manb li yo paske yon òganizasyon pa ka avanse si l pa fè fòmasyon pou manb yo. Paske jan nou te di l la premye resous òganizasyon se lè resous imèn, se moun e sa fè òganizasyon fòk li fò. Fè fòmasyon pou manb li yo. E se si fòmasyon nan tout domèn e sa fè ou kapab fè ou kapab fè yon listing ou kapab pase yon papye ou kapab mande moun yo nan ki domèn yo ta bezwen fòmasyon etc. E apre sa ou fè yon priyorizasyon de bezwen e swivan lè bezwen idantifye la vouzale Agir, Si ou gen de resous anndan òganizasyon an, ou kapab fè apèl a de resous entèn, men si vous n'avez pas des ressources à l'intérieur de l'organisation, vous allez fè apèl a de resous eksteryè pou kapab fè fòmasyon. Pa egzanp, ou gen dwa gen fòmasyon sou jesyon peti kès, ou gen dwa gen fòmasyon sou pwotokòl e etikèt, ou gen dwa gen de fòmasyon sou chanjman klimatik, ou gen dwa gen de fòmasyon sou pwofilaksi, sou. Dotre tèm, ou kapab gen de fòmasyon sou grefaj, ou gen dwa gen de fòmasyon sou kastrasyon, ou kapab gen de fòmasyon sou ijyèn alimantè, se ta di gen plizyè kategori de fòmasyon, jan sot di la, pou òganizasyon vanse, fòk manb li yo enfòme e fòme. Pou òganizasyon avanse, fòk manb li yo. Fòme e enfòme, e pa bliye jan nou te di l la nan yon mikwo videyo ke n te fè, men pou òganizasyon an rive fè tou sa, fòk li gen yon minimòm lajan nan kès. E sa fè kesyon kotizasyon ekstrèmman enpòtan nan kesyon òganizasyon. Sètadi depi yon moun fè yon pati de yon òganizasyon, fòk ou bay kotizasyon w. Sa fè gen yon prensip nan kesyon òganizasyon ki di yon moun ki pa bay, e kotizasyon lan don òganizasyon sè ke moun sa pa renmen òganizasyon an e sa fè m ap repete pwofesè Max Schuller pwofesè Max Schuller di e kon liv ki rele sèt charite ki ti gen anpil moun ka lan dan òganizasyon se al chache pito ou byen yo pa al pote an dan òganizasyon yo di a travè ti koze sou òganizasyon n ap di tout moun ki an dan òganizasyon fòk yo pote an dan òganizasyon Jan n te di l la, ebyen moun anndan òganizasyon enpòtan e kèlkeswa plas moun moun nan te jwe anndan òganizasyon, kèlkeswa kategori laj moun nan, kèlkeswa stati matrimonyal moun nan, kit moun nan te plase oubyen kit li te selibatè, kit li te marye, depi l fè pati yon òganizasyon, l ekstrèmman enpòtan. E anndan yon òganizasyon pa gen moun ki plis enpòtan pase yon lòt. E n te pran egzanp sa deja, yon òganizasyon se yon òkèst, se yon koral, se yon gwoup de mizik. E anndan yon koral, moun ki jwe, moun ki chante soprano a, pa ka di li pi enpòtan ke moun ki fè alto a, menm jan moun ki fè bas la pa ka di li pi enpòtan ke moun ki fè soprano a, eksetera, oubyen moun ki fè tenò la. Se kèlkeswa moun anndan òganizasyon an, anndan òkès la, moun ki jwe. flit la, moun ki jwe pyano a pa ka di plas li pi enpòtan moun ki jwe bas la, gita bas la, li pa ka di plas li pi enpòtan ke moun k ap jwe graj la oubyen moun k ap bat senbal la. Sa se nou tout ki kapab fè òkès la mache. Se konsa anndan òganizasyon, tout moun anndan òganizasyon enpòtan. Pou m fini avèk kesyon Agonòm Lepsy Jean Charles te poze a, èske gen òganizasyon? ki gen, ki pa gen feblès. Non, se menm jan avèk yon moun. Pa gen okenn moun ki pa gen feblès. Men sa ka rive, gen yon òganizasyon, feblès yo kapab pi fò ke fòs yo. Konsa tou fòs yo kapab pi fò ke feblès yo. Men zafè feblès zewo anndan òganizasyon an pa egziste, puiske se moun ki fè òganizasyon, pa gen moun, gen dwa di, Kesyon sentete oubyen kesyon kesyon la pèfeksyon, sètadi yon moun pafè san san pou san, sètadi anndan òganizasyon yo toujou gen, e sa fè kounye a fòk ou gen yon kaye oubyen ou gen yon tablo idantifikasyon fòs, feblès, opòtinite e menas. Sètadi anndan òganizasyon fòk nou gade Kisa ki pwen fò òganizasyon an? Si n ap entèveni nan yon domèn, si n ap entèveni nan transfòmasyon oubyen n ap entèveni nan edikasyon, fòk nou gade kisa k kapab fè fòs òganizasyon an nan domèn sa a, tèl ou tèl òganizasyon, kisa k fè fòs nou? Èske nou gen pèsonèl kalifye? Èske zòn nan se dlo ki egziste nan zòn nan kòm fòs? Èske se tip de tè ki egziste nan zòn nan kòm fòs? Èske se kesyon sekirite a kòm fòs? Feblès la kisa l ye? Ebyen anndan òganizasyon an se gade kòman nou kapab pral travay sou fòs yo pou n kapab konvèti yo e feblès yo pou n kapab konvèti yo an fòs epi kounye a pou n aji an opòtinite paske si nou pa rive travay sou feblès yo epi kounye a y ap vin reprezante de menas pou òganizasyon k ap fè òganizasyon an pa ka avanse e sa fè li ekstrèmman enpòtan bon kounye a nou pral pase nan kesyon e lòps. Dominik, yon ansyen etidyan m nan inivèsite Uno Gason, yon etidyan ki vrèman briyan, m te fè yon bon tan ap travay nan Grandans, m rankontre anpil etidyan vrèman briyan nan Grandans, san pa travay nan anpil inivèsite nan peyi a kote m travay, men kounye a n ap reponn kesyon lòp la, ki diferans ki gen ant ak konstititif avèk stati? Nou gen dwa di gon grann diferans ant ak konstititif avèk stati. Depi nan tou debi ti koze sou òganizasyon, nou te di premye dokiman yon òganizasyon sipoze genyen se ak konstititif oubyen sa nou rele batistè òganizasyon. Ak konstititif la ki sa l ye? Se premye papye òganizasyon an, premye fwa, vle di moun ki te gen, lò nou te gen lide òganizasyon an, N ap pale de sa vèbalman, nou di nou vle mete yon òganizasyon sou pye pou nou rezoud tèl pwoblèm eksetera, tèl ou tèl aktivite. Men kounye a yon jou nou pran desizyon 10 moun, 15 moun, petèt se 5 moun oubyen 9 moun, 11 moun, 10 moun oubyen 12 moun, nou pran desizyon pou n fè yon rankontr pou n mete òganizasyon an kanpe. Men premyè rankontr oubyen la premyè reyinyon, Kote ke nou mete òganizasyon an kanpe, nou ba l non, nou di n gen yon sig, nou gen yon akwonim, epi nou defini men sa nou gen kòm objektif, men sa nou gen kòm misyon, men sa nou gen kòm vizyon, epi nou drese yon dokiman, epi nou gen yon antèt ki make ak konstititif de lòganizasyon. Men kounye a, ak konstititif òganizasyon an, li dwe gen sinyati lè manm fondatè de lòganizasyon. Pou rapèl, n ap di, jeneralman, òganizasyon kominotè debaz yo,

adrès yo. Sa se ak konstititif òganizasyon. Moun ki siyen ak konstititif òganizasyon e lè manb fondatè. Epi lòt manb k ap vini apre yo rele yo lè manb aderan. Men gen dwa gen de lòt tip de manb ki pa ni manb aderan ni manb fondatè men ki renmen bagay la, ki te kou bay patisipasyon yo swa an nati oubyen an espès. Ou kapab rele manb sa yo lè manb donè oubyen ankò lè manb onorè. Kisa ki stati a? Enben stati òganizasyon an li menm sa nou ta rele konstitisyon òganizasyon an oubyen charte de l'organisation se yon dokiman ki gen plizyè chapit e chak chapit yo repati an plizyè atik men de trè souvan premye chapit la konn rele denominasyon sètadi ou jwenn non òganizasyon an li prèske reprann enpe de lak konstititif, men se pa lak konstititif, e apre ou reprann objektif, ou reprann kesyon misyon, kesyon kotizasyon, e mòd de leksyon, tip de manbre, ou reprann kesyon pwovnans de byen, men sou dènye chapit la, nou yo di tou, jeneralman, yo konnen di son chapit ki pale de ka de disolisyon, se ta di lè òganizasyon an kraze, ki sa y ap fè avè l?

Pwosèvèbal òganizasyon an ou kapab notarye l e chak gwo desizyon ki pran anndan òganizasyon ou kapab notarye l paske lè w notarye ak konstititif la oubyen stati òganizasyon an sa vin ba l plis fòs e gen de enstitisyon nan peyi Dayiti ok pou ou fè yon aktivite oubyen menm de bank pou ouvri yon kont ladan yo yo konn mande pou stati a oubyen ak konstititif la notarye. Sa fè li ekstrèmman enpòtan, si nou gen posiblite pou n notarye ak konstititif la, notarye pwosè vèbal premyè reyinyon an, sa ap vin bay plis fòs. Sa a se 2 bagay ki ekstrèmeman enpòtan. Jodi a nou pale de 2 dosye sa yo. Nou te vle pale tou de plan daksyon. Nou gen dwa pa gen tan wè tout bagay sou kesyon plan daksyon an. Men sa nou rele Plan Daksyon an, n ap wè l trè pwochènman an detay. Plan Daksyon se yon dokiman stratejik kote li gen tout aktivite òganizasyon an ta renmen fè avèk objektif espesifik chak aktivite sa yo. N ap pale Plan Daksyon, e tèl aktivite mwen fè ak Plan Daksyon an vle e nou pral pale tou de manyèl doperasyon pou òganizasyon kominotè debaz yo, sa nou rele mòp ki se manyèl doperasyon. Nan. Pwochèn videyo ke n ap gen, n ap pale de plan daksyon an ki se yon dokiman estratejik, yon dokiman detaye ki gen ansanm daktivite òganizasyon an bezwen fè, objektif espesifik yo e les externalités de ces activités, sètadi les retombées n ap gen pou nou wè. Sa fè tout òganizasyon ta sipoze gen yon plan daksyon, sètadi pou nou konnen ane k ap vini an e nou kapab nou mwens mete. plan daksyon nou yo fè l mache avèk ane fiskal yo. Kòm nan peyi Dayiti ane fiskal la kòmanse nan mwa doktòb, ebyen nou gen dwa gen yon plan daksyon doktòb a septanb, nou di sou 3 mwa men ki sa n ap fè, men kounye a sa n ap fè a men ki objektif n ap fè l, ki bò nou pral jwenn kòb pou fè l, èske se resous lokal, èske se pwòp kotizasyon nou oubyen se patenè nou pral chache, èske se moun nan dyaspora eksetera. Sa fè òganizasyon yo fò idantifye resous ke yo genyen. Resous ke yo genyen yo, eske resous yo sou plas oubyen eske resous yo ap viv nan lòt peyi, kòman yo pral rantre an kontak avèk yo. Ebyen, sa n ap esplike nan ti koze sou òganizasyon an, ebyen se poutèt sa n ap mande, pa egzanp, kil de lameri oubyen biwo kazèk oubyen lòt enstitisyon pou yo kapab vini, pou yo kapab ranfòse òganizasyon kominotè debaz yo, ranfòse eskwad yo, ranfòse konbit yo, pou pèmèt yo kapab vin pi fò, pou pèmèt ke tip dòganizasyon sa yo, pou yo kapab vin pi fò, pou yo kapab gen plis ankraj, pou pèmèt yo fè travay ke yo ap fè yo pi byen nan peyi a. N ap remèsye tout moun ki t ap tande, ki t ap gade Ti Koze sou Òganizasyon. Ti Koze sou Òganizasyon. Jan n di a, s on koutwazi de Jean Sagaye Maslin avèk sipò de Sajman Light de Vinci avèk sipò Doktè Maslin Nesial e Rosny Bertrand avèk Miss Mireille e sipò pa ou menm ki toujou gade, like, kòmante ti koze sou. òganizasyon. San ou menm, ti koze òganizasyon pa gen sans e a pati de mwa dout, n ap gen de envite nan ti koze sou òganizasyon e nan ti koze òganizasyon nou gen pou nou pale de plizyè sijè. Fwa pase, avan nou te fèmen ti koze sou òganizasyon an, nou te pote yon konsèy pou agrikiltè yo e jodi a n ap pote yon konsèy pou agrikiltè yo. N ap pote yon konsèy sa la se avèk agrikiltè yo, avèk elvè yo. E se yon zanmi m ki pale m de konsèy sa, li m ta renmen ke nou pataje konsèy sa avèk nou. Ebyen li di, ou konn sa k fè yon plant oubyen yon moun oubyen yon bèt pa malad? Ebyen sa k fè yon plant oubyen yon moun pa malad souvan, ebyen fòk ou pran sa n ta rele lè mezi de pre, de prevansyon. Lè mezi de prevansyon e asire w ke bèt la ou ba l dlo a tan, e plant lan, asire w ke kote w ap plante plant lan, tout kondisyon yo te reyini, te gen bon fimye, eksetera, epi w fè dezèbaj a tan, ou lite kont movè zèb, ou lite kont sa m di tout ravajè ki te ka bay pwoblèm, sa vle di ke si w gen kochon, ou gen bèf, ou gen kabrit, ou gen poul, Ebyen fòk ou asire ke ou ba yo manje a tan, ou ba yo dlo, pa gen okenn bèt sou latè ki pa ki pa bezwen dlo. Sa vle di dlo se yon eleman ekstrèmman enpòtan nan kesyon elvaj, e dlo yo se pa dlo sal pou bay bèt. Pa ap mennen bèf la al bwè dlo epi ou wè yon ma dlo nan chemen an ou fè l bwè dlo a ladan l. Bèt la se dlo pwòp pou ba l bwè. E n ap mande tout elvè yo bay bèt yo bon dlo e asire nou bay bèt yo dlo souvan, paske lò nou ba yo dlo souvan sa ap pèmèt yo pi byen devlope e sa ap pèmèt ou fè lajan. Ti koze sou òganizasyon jodi a nou te se plis m gen dwa di kesyon agwonòm Lepsy Jean Charles avèk Lobs Dominique ki fè eta de ti koze sou òganizasyon. N ap remèsye tout etidyan, n ap remèsye tout pwofesè ak yon seri de gwo zotobre m wè ki kòmante anba ti koze sou òganizasyon. Nou remèsye yo, nou remèsye tout ekip. moun ki pa janm lage m, moun ki toujou sipòte m e nou di yon gran mèsi e le pwochen videyo e a pati de mwa dout n ap gen dè envite e envite yo nou kòmanse pale avèk yo deja de konesè, dè chèchè nan kesyon òganizasyon kominotè de baz k ap vin pale nou de ti koze sou òganizasyon. Ti koze sou òganizasyon se pou ou Toujou swiv ti koze sou òganizasyon, pataje l, like ti koze sou òganizasyon. Mèsi bokou, randevou lotrisamdi.